Bonjou, bonswa tout moun. Sa depan de lè wap gade video a. Se zanmi w, frè w, Cheri Nathanaël ki antre lakay ou ak yon nouvo video ki se, Kijan m ka jere tan m? Avan nou pale de sijè a, nap ba w 5 segonn pou klike sou bouton abone ki anba a, pou pa rate okenn nan video nou gen pou n lage yo. Mèsi. Kijan m ka jere tan m? Ki kantite tan anplis ou t ap bezwen nan yon jounen? Kisa w t ap fè ak tan sa a? Pase tan ak zanmi? Dòmi? Etidye? Tan se tankou yon cheval ki pa donte. Si w vle l mache, fò w kontwole l. Si w gen kontwòl tan w, l ap pi fasil pou w redui strès ou. fè pi bon nòt e pou rann paran w fè w plis konfyans. Ou ka di se yon bèl bagay, men li pa fasil pou w arive fè. Se vre sa pa fasil, men ou ka rive fè fas ak difikilte yo. Ann pran kèk difikilte. Fè yon pwogram. Sa ki ka anpeche w, Ou ka santi lè w fè yon pwogram se kòmsi ou pran nan yon pyèj. Ou renmen aji selon jan w santi w nan moman an. Ou pa renmen gen yon lè pou w fè chak bagay, men mwen vle w konnen, Pou jere tan w li mande yon planifikasyon. Lè w bati yon pwogram pou chak bagay, li ede w plis e ou fè mwens efò, menm si apre ou pa ka respekte l. Fè efò. Poukisa pou w fè l kanmenm? Menm wa Salomon te ekri pou l di, Moun ki konn travay byen an planifye sa l ap fè, e konsa bagay yo byen mache pou li. Wa Salomon te yon moun ki te toujou okipe. Li te marye, li te gen pitit e l te yon wa. Plis li tap granmoun se plis li te gen bagay poul fè menm jan ou gen anpil bagay pou fè kounye a siman wap gen plis bagay pou fè plis wap grandi li pi bon pou òganize tout bagay kounye a olye se tan wap pèdi sa lòt jèn konn ap di mwen gen anviwon 6 mwa mwen te kòmanse fè yon pwogram regilyèman mwen tap eseye fèl vin pi senp e mwen twouve mwen paka kontinye edem nan sans sa repons mwen pote pou ou lè w fè lis Tout sa w gen pou fè, sa ede w respekte pwogram ou. Ki sa w ka fè ki pou ede w? Eseye wè bagay yo konsa, Imajine ou fanmi w pral fè yon vwayaj nan machin. Si chak moun annik voye zafè yo nan kòf machin nan, li posib pou pa gen ase plas pou tout bagay. Ki sa nou ka fè? Kòmanse mete pi gwo valiz yo avan, epi n ap jwenn kote pou n mete ti valiz yo nan rès. plas ki rete a. Ou ka fè menm bagay la pou jere tan ou. Si w pase tan w ap fè yon seri de bagay ki pa enpòtan, ou riske pa jwenn tan pou w fè sa ki pi enpòtan yo. Fè pi gwo bagay yo avan e w ap sezi wè tout tan w genyen pou fè rès sa w gen pou w fè yo. Ki bagay ki pi enpòtan pou w fè kounye a? Retounen sou sa w te ekri yo. Mete sa k pi enpòtan yo avan. Si w fè sa k. Pi gwo yo avan, w ap sezi wè tout tan w ap genyen pou fè tout rès bagay ki piti yo. Sa w dwe fè, Chèche yon ti kanè pòch epi mete sa w gen pou w fè yo ladan l. Mete sa ki pi enpòtan yo avan, oswa gade chwa ki pi bon yo pou w wè kiyès ladan yo k ap pi bon pou ou. Yon kalandriye nan telefòn selilè w, yon ti kanè, kalandriye nan òdinatè w, oubyen kalandriye papye. Sa ki ka anpeche w, egzanp, ou sot lekòl. Ou vle annik pase kèk tan devan tele a pou rilaks ou? Ouswa fin planifye pou etidye pou yon egzamen nan demen, epi yon zanmi voye yon mesaj tèks ba ou pou l envite w nan yon sinema? Ou ka fè devwa nan pita, men fim nan li menm li pap tann ou. Ou di tèt ou, 'Dayè lè m anba presyon mwen travay pi byen. Kesyon m pou ou, poukisa pou w fè l kanmenm? Ou ka fè pi bon nòt si w etidye lè lespri w pi fre. Epi ou deja gen ase presyon, pa vre? Poukisa pou ajoute sou li lè w ret tann byen ta nan aswè pou etidye, alòske se rabache ou pral rabache leson an pou egzamen an nan demen? Ki jan sa pral ye nan demen maten? Dòmi ka twonpe w, w ap pi strese, w ap oblije kouri kite kay la pou w al lekòl e gen anpil chans pou w rive an reta. Gen jèn ki di mwen menm se gad tele, jwe epi pase tan ak zanmi. Pa gen anyen mal nan bagay sa yo. Men pafwa, sa k fè ou pa fè sa ki pi enpòtan yo avan? Sa k ap ede w lè w ap pwograme? Pa pwograme sèlman bagay ou gen pou w fè. Pwograme tout bagay ou ta renmen fè. Lè w gen yon bagay pou w fè, planifye l. Fè l tikras pa tikras. Konsa, w ap asire w w ap reyisi fini l nan lè ou te prevwa l la. Lefètke ou aprann jere tan w depi kounye a, sa ap ede w jere kay ou demen. Si w deja kòmanse jere tan w, travay,